Sijè ke nou pral pale jodi a se yon sijè ki vrèman komen, ki konsène m, ki konsène ou menm kap gade videyo sa, ki konsène Carl, ki konsène tout moun an jeneral. Se kisa ke l ye? Lekòl.
Nou pa pral pale de lekòl nan yon fason syantifik pou nou di w men kisa lekòl vle di. Non, lwen de la. Nou lan Chilkas, nou vin pote ba ou eksperyans. Eksperyans ke w te fè ansanm avèk lekòl, eksperyans ke m te fè, eksp. Eksperyans Carl te fè ansanm avèk lekòl. Donk se tout sa yo nou pral pale nan podkas jodi a.
Nou pral pale de lekòl. Ki eksperyans ke nou te genyen avèk lekòl. M panse ke moun k ap gade nou la e ou menm tou, m panse ke eksperyans nou te ase similè. Ann di kòman yon jounen lekòl konn debite. Ok an di sòsi lakay ou pou pran wout pou al lekòl, lè w rive lekòl e a kisa ki ap atann ou, ki aktivite ke ou pral antreprann avan ke ou rantre nan sal de klas. Men tande, men fò ou presize sik etid skolè la li divize an 3 branch. Premyèman nou gen matènèl, sa yo rele m kwè kindègàn ok. Apre sa nou gen fondamantal, klas fondamantal yo ki se primè. Apre sa nou genyen. Segondè. Trè resamman, pa bon pa trè resamman, kèlke zane de sla yo vin ajoute nouvo segondè la dan ki se NS. Ya, NS 1, NS 2, NS 3, NS 4. NS se si, NS se la.
Mwen menm m te antre nan kesyon de nouvo segondè la se apati de twazyèm. Mwen se ki yo te entegre nan lekòl pa m. Bon, nòmalman nouvo segondè a kòmanse nan twazyèm. Wi nan twazyèm, men banm di w gen de elèv ki te gentan nan segond. lè ke yo te entegre nouvo segondè la. Ah, ok. Sa vle di, ou konprann, nan peryòd de tan ke yo te entegre la, yo te tou. Nan tan jis la. Egzakteman. Ok. Ok, an di si n ta rantre nan sibdivizyon, an di nan sik detid skolè la, an di n ta pran kindegòrn, and. Kindegòrn.
Brother, ou. Brother, Kindergarten, kinder- kindergarten. kindergarten. Eh, kindergarten.
yeah, ok, kindergarten. Eh, Konsa mwen m dil? Ya, Pas bon, de kindergarten li ye. Bon, ok, pa yon problem, an Ya, ale. kindergarten. Ok, primè, segondè. M panse ke chak sa ou tap pon epizod. Paske, si nap pati a, avèk kindergarten. Mm-hmm. Sa k te gen vreman, se, se, se, paran yo jis mennen ou. Al ou- manje.
Al manje. Bon, li pa- al li pa montre sèlman al mesye O- manje. Mesye O ki gen gwo vant. E madam e.
Men mwen di w, sa te fè yon koneksyon paske ou te ou timoun, ou vin jwenn lòt timoun avè w ap jwe. Exactement, yon faz aprantisaj.
Exact, sa kreye yon koneksyon.
Paske an imajine ke ou rete lakay ou antan ke timoun, ou rete lakay ou pa vrèman jwenn lòt moun pou ou enteraji, sa te ka kreye yon pwoblèm dan fwans. So lè w jwenn yon lòt, an di yon lòt, yon kominote, egzatteman, timoun parèy ou, kote ke w ap entèraji avè yo, sa li vin pi fasil pou w vin entegre w, an di, ke se swa nan klas primè, jiska se w rive nan segondè. Sa vle di, koneksyon, entèkoneksyon li te bon, a set epòk, kan menm. Alò, pètit presizyon, se te yon joke lè m t ap di ke se manje timoun yo al manje nan kindègadenn nan, se pa vre ditou. M kwè nan kindègadenn yo moutre timoun yo koulè. Yon alfabè.
Alfabè, lè fòm. Lè fòm. Lè jou de la semèn. De la semèn. Lè sezon. Etc. Tout sa, etc.
En fèt, se te, ok. Yon joke. M panse ke nou te ka plis debite avèk kesyon de primè la. Ya. So, la, m panse ke nou kapab kòmanse avèk. Panse timoun yo inosan. Exact.
Timoun yo inosan, nou poko gen gran chòz nou ka di de timoun kindergarten. Sa, se vre. Yo podyab.
Ou pa fòm yo anpil konesans tou. Yo antre nan yon moun ke yo pa konnen. Exact. Gen timoun lè yo pral lekòl la yo kriye. Ah, ou konprann? Ou fè eksp- ou te fè eksprè sa?
Oh, ah, m pete rele mwen menm. An fèt, m ka- m raple m, um, sa k fè m te kriye se paske m te wè twòp timoun t ap kriye otou de mwen menm. Ou menm ou kriye tou? Epi m tonbe kriye.
Ou- Paske ou enfliyanse, manman m ou panse l enfliyanse fin pa ou bon.
menm. Manman m panse l fin bon, manman m di, Ehe. bebe m ale, li bon, ma wè sa. Lè lè mwen rive devan pòt la, bi mwen, gen, gen, on bon timoun, gen, gen, gen. Ou oblije fè tou. Bon, lè, mwen m te konsyan m pa t kriye. M te, m te ase konsyan, m konnen ke m pa t kriye. E m panse ke tout, ke se swa frè m, ke se swa frè m oubyen sè m, lè ke li te antre nan kindergarten, yo pa t kriye. Nou te tòf.
Tòf family.
Jan nou di a, nou pa p tèlman rete sou koze kindergarten nan paske m twouve ke timoun yo twò inosan pou n ta mennen sijè sa. E ann antre dirèkteman nan primè oubyen fondamantal. Sa w panse? Debi primè, fondamantal, whatever. Ya, egzat.
N ap antre nan primè la dirèkteman. Nou ale nan sans ki konsène random oubyen pèsonaj lanmda yo, an di le commun des écoliers de l'époque. Ki jan yon jounen lekòl kòmanse espesifikman an Ayiti?
Èske ou ka pèmèt mwen ouvri yon ti parantèz byen senp epi fèmen l byen rapid? Ok. Avan menm ke nou antre nan ki jan yon jounen lekòl kòmanse, Gen yon ti rapèl ke m ta renmen fè m panse ke kap enterese yon pakèt moun, se kisa l ye, se la rantre. La rantre se youn nan peryòd ki te make m paske m panse ke gen anpil moun kap gade videyo sa ki pral konprann sa map di a. Sant liv tou nèf yo, Sant inifòm. Inifòm. Valiz. Valiz la gon sant. M pa konn si w te fè remak sa. Valiz la gen sant pa l. Liv yo gen sant pa yo. Li gon sant nèf. Sant nèf. Yon santi nèf brother. Exactement. E m pa konnen si w te raple w tankou lè w fèk ap antre w santi inifòm nan l gon eskanp ki pa menm jan avèk lè l kòmanse abime, lè l kòmanse pran kèk kou. Menm si w pase l, an n di ke. Anfèt menm si w pa pase l oubyen? Non non menm si ke non ou vin rive nan yon epòk an di ke wap itilize e inifòm nan wap wap mete chak jou. Lè l kòmanse pran kou. Pran kou. Li kòmanse pran kou. Egzakteman. Menm si w ta pase l, ba l tout eskanp ki nesesè yo, brother li pap janm menm avèk premye jou ke w te itilize oubyen premye jou ke w te mete inifòm sa. Sa se t yon ti rapèl. Ya.
Anfèt si rapèl sa li di w kèlke choz, wap fè nou konnen. Egzat. Di sa nan kòmantè la.
Ann pwosib.
Ok kesyon sè ke. Nou an Ayiti, kòman yon jounen lekòl kòmanse e nou an primè? Mwen menm m raple m nan primè mwen, jounen lekòl mwen kijan l t kòmanse? Li kòmanse avèk la manne du matin.
Menm la manne du matin? La manne du matin avèk.
Avèk kiyès? Ke kòman pasyon an te rele? M pa sonje. M pa vreman sonje. Pasyon Molès.
Pasyon- Oo, kòman Radio kòman Pasyon Caraïbe. Molès?
Radio Caraïbe. Caraïbe FM.
94 pou ese.
Aprè La Manne du Matin, ki sa k te vini, te konn vini tou jis aprè? Bon, te, Te konn gen yon jounal ke yo te konn fè avèk avèk Bob se. Robert Céliné di Bob se.
Yo te yo te rele premye okazyon. Premye okazyon se premye jounal peyi a. Premye okazyon se konnen kijan Ayiti ak rès mond lan reve pou maten an. Depi w tande son sa a, Depi ou tande son sa ou mèt konnen brother ou sipoze leve pou prepare pou al lekòl. Exactement. Anfèt son sa li toujou pranm se swa ke map benyen oubyen map met rad aprè sa pou mal manje. Se konsa. Brother menm son sa m konn ap dòmi nan son sa. M konn ap dòmi se son sa k leve'm. Non anfèt si ke se son sa k leve'w. Non m dòmi di. Non, pa sèlman sa. Ou pa t lekòl twò lwen. Non, m nan mansyone sa. A, ok, ok. Paske son sa, brother, son sa si l pran w lan kabann, se ke distans pou w benyen, ou te ka anreta sou lekòl lan. M pral mansyone yon bagay la, depi wè w tande l ou mèt konnen ke ou anreta. Depi wè gentan tande l lakay ou, ou anreta. Menm lè w tande l sou o kou de wout la, ou mèt konnen ke ou sou wout pou w anreta. Se.

Alò, mwen, nòmalman, se konsa jounen lekòl mwen te konn kòmanse. Lamann di maten reveye w an menm tan avèk son kuizin nan ki reveye w. Sa se dezyèm son an. Sa se dezyèm son an.
Apre sa, twazyèm son an. Swa se yon luil k ap fri oubyen se yon. Yon sant ki vin jwenn ou kèlkonk. Se swa ou pran otan de yon son Oubyen yon gwo sant. Whatever sant ke l te ka ye a. Sant dous, sant sèl, whatever. Kapab yon spageti.
Kapab son chokola.
Kapab yon makawoni.
Kapab yon labouyi.
Li kapab yon mayi a fèy. Kapab yon pen a ze.
Gon diri ke yo te konn rele diri a fèy ki melanj ak kawou. Diri jadinya. Jadinya.
Jadinaj. Tande, tande, tande. M di yon bagay, ou di yon bagay. Jadinya oubyen jadinaj? Jadinaj yo te konn rele l.
Damn!
Antouka, e. Na dim kiyès ki gen rezon. Diri a fè yo konn met karòt. Chou ya. Na dim si se diri. Jardinier.
Diri avèk diri. Na dim si se diri. Diri. Diri. Dil diri. Diri. Na dim si se diri. Jardinaj jan Carl dil. Oubyen na dim si se diri jardinier jan mwen menm ke m dil. Paske m pa gen sans infuse. Donk si m fè erè a na fè m konnen nan espas kòmantè la. Ann kontinye.
Tan se mini man. Se repase leson w leve jenòm leve leve al repase leson w. Sa e paran yo. Sa e paran yo. Sa ka e papa w byen non manman an pa twò pa twò nan sa. Sa pa depan de de tip de paran tou paske gen manman ki jwe wòl papa. Men sa se te wòl papa m. Mwen menm tou. Ok manman m pat tèlman gen twòp sousi pou sa. Papa m te toujou asire l ke li vini swa li ban m de twa tap pafwa dòmi konn repo m ankò pafwa l konn vini l piskannen m. Yo konn leve w epi soti dòmi an dous lan jou epi w tounen al dòmi ankò. Pa gen pi bon dòmi. Domi 5 è di maten. 5 è di maten.
Se lè ke ou sipoze prepare ou pou al lekòl. Se lè sa domi an pi dous. Ekzakteman. M te konn fè kòlè a chak lè. Kòlè menm? Bon, anfèt e pa kòlè sou paran m. Se kòm si avèk tèt mwen. E kòm si m di. Ya! Ou toujou sou gwo fristasyon.
Se lè sa ta ti ouzan ap domi. Ekzakteman.
M ranpli m sa. E m ranpli m pafwa m konn al eseye redomi ankò. Papa m vini li zongle m. Li jis pou m ka al pran liv mwen. E pi li asire l ke m repase leson m. E pi lè ke m santi m prè. m pote leson an ba li epi w resite l ou konnen l ok it's ok ou pa konnen l al kenbe liv la tou jiskaske ou konnen l. Se de baz aktivite se swa manman w rete anfèt manman rete nan kizin nan l ap prepare mè a jan w konn di l ap prepare repa repa di maten repa di maten peti dejene egzat epi tou Se swa papa li menm li la, l ap debouye pou l al travay. Epi tou, l ap, an n di, l ap kenbe leson pou ou, nan lè sa a ou kòmanse ap prepare ou. Apre ou fin konn leson ou, sa vle di ou pase misyon an, ou konn leson ou, se kisa ki li ye? Si ou konnen l tou. Si ou konnen l. M pa t ka pa konnen l non. Hein? Avèk papa m, m pa t ka pa konnen l non. Bon, ou oblije.
M pa t ka pa konnen l. Ou oblije. Non brother.
Bon, apre, apre ok ou fin bay leson, an n di ke ou ta konn leson an, ou pa konnen l tou, ou oblije kanmenm, ou oblije ale, fò w al lekòl, lè w ap rive sou. Ou pral fè ijèn, ou prepare ou pral an di se sa ou pral benyen, ou pral bwose epi kisa ankò? Apre sa ou mete inifòm ou sou ou. Men tande tande, ou manje avan ou fè ijèn ou byen ou. Bon depandaman gen moun, gen moun. Non pèsonèlman ou menm. Ou pa pa,
nou pa pa, nou pa gen yon pèsonèl la. Nou bezwen konnen, bezwen konnen.
Bon mwen ap pale an jeneral. Ok. Gen moun ki manje, apre sa yo bwose. Yo manje avan yal fè ijèn. Avan yal fè ijèn.
Ok. Gen moun se fè ijèn avan. Apre sa vin manje apre. Apre sa vin manje apre.
Ok, e ka paw la kijan l te ye?
Brother, ann kontinye avèk ka sa. Ann kontinye avèk ka sa. Mwen wè jodi bagay yo sou poz. Ann kontinye avèk ka sa. Ok. Gen de bagay ki ekstrèmman enpòtan sa nou nan primè, right? Depi ou pa gen yo sou ou, ou pral lekòl, m byen di w wi nou nan primè, nou poko rive nan segondè. Ou pral lekòl. Brother, se kisa ki vle di? Kesyon de chèlbè a, ou poko, ou poko chèlbè. Jan, jan pare yo konn di an. Ok. Te koko la 15.
Se kisa ki vle? Bon, devine. Eske se poud? Poud, poud anba kou. Sa, sa, sa se pa vre. Ok. Mwen rejwenn ou la. Mwen raple m ke e, nan primè, depi m, poud la poko sou mwen, se kòmsi m poko, m poko fin abiye oubyen m poko prè pou m ale.
M pral eksplike w nan kisa poud pa m nan te. Li te nan yon ti resipyan tou won epi ki te gen yon ti plumo. Yon ti plumo. Yo pase nan. Yo pase nan poud la.
Bon yo pran plumo a. Exactement.
Yo tape l tap tap tap. Apre sa yo di leve kou. La vieille époque. La Pareil, vieille c'était- époque. Voilà. E kom si lè paran Uh-huh. fi met poud la l gade ou, li santi l fyè. Fier, exactement.
Li santi la vi gon sens. Ok, um, Mwen menm, talè, mwen menm, m- m te gen, m te- m te gon bay nan mwen, sa se mwen, pèsonèlman. Bon, se pa map gade m tou, yo ka, yo, yo, yo konn sa. M se, m se jan de, depi lè m ti moun, Depi m fin abiye, fin met poud, toujou kanpe m di, Manman ou wè m fre? Papa ou wè m fre? Manman ou wè m fre? Bon, jiskesi m rive, whatever, m grandi, se toujou menm bagay la menm. Ou fin abiye apre sa w mande? M mande èske m fre. Men yo ba w manti chanpyon. Yo pa kèk manti. Kòman sa? Aske y ap di wi kanmenm paran yo e? Kòman sa? Bon, lè m te fre vre, Mde kwe vre. Ou kwè?
Antouka.
Ann kontinye ap. Kounya la nou di nou fin manje, nou fin mete poud, kounya nap pran wout pou lekòl. Ooh pa fè sa.
Ou te ou te mansyone yon dezyèm bagay, se kisa ke l ye? Brother,
ke swa te gen Calvin Klein, ke swa te gen you. Sa te gen, kòman, sa ou konn di an, di li pou òm, di li pou fam. Aha, di yo savage. Koko Jennifer.
I don't know, brother. Kesyon de santi bon. Aha, se ki sa l te ye? Nan primè.
Aha.
Mwen wè kote ou vle vini an. Si w pa gen shishi.
Shishi. Si w pa gen parfum par excellence an ki rele shishi. Signature scent. Exactement.
La crème de la crème.
La crème de la crème. Ya, non, pa gen, pa gen manti nan sa. Shishi. Shishi, parfum par excellence. Pa gen rival nan epòk la. Exactement, exact.
Exact. E sa fè tout timoun te prèske gen menm sant. Ah but. Men te gon bagay tou, yo pat vle mete parfum sou timoun ke chichi poukisa yo di lè w met parfum granmoun sou timoun li fè swa li sant kò l vin. Yo pat, yo pat, yo pa janm parfum granmoun en realite. Non non chichi pa pou granmoun. Men se sa map di w. Chichi pou timoun non. En fèt map di w ke paran yo pat vle met parfum granmoun sou timoun yo. Oh ok ok ah I got you ok ok m konprann.
Poukisa selon la légende yo di ke Pafen, si w mete pafen granmoun sou timoun l ap fè timoun nan vin devlope yon move odè kòporèl. M pa konnen si m nan manti oubyen si m nan verite, mwen m te konn tande sa. Èske w te konn tande l tou menm? Bon mwen m pa t konn tande l. Mwen m pa t konn tande l.
Ou pa t konn tande l premye fwa w tande l? Non, premye fwa m tande l. Oh Jesus Christ! Enben, e mwen k al lwès oubyen ou menm ki al lwès? Non, non, bon m di w, gen anpil bagay ki di, bon selon la lejand, jan w sot mansyone a, Anpil moun ki pa tro kouran de yo. Ok, gen se mit ke yo. M pa, wi, m ka konsidere kòm yon mit. Se apati de diskisyon ke m ka vin gen avè w pou m di, bro, ou gen de sa, vin konde sa. Wap pataje eksperyans, wap pataje eksperyans. Exactement. Kounye a, ann di ke n ap kite lakay pou nou pran wout pou lekòl. Men, brother, anvan w pran wout lekòl la, gen yon bagay paran yo, monchè, yo pa bliye fè sa. Brother, ou mèt mete, ou mèt mete, ou mèt mete ajenou, priye, ou fè aksyon, ou fè jèn. Si se pa paran ki priye pou ou, ou poko ap viv la sekirite kay la. Exactement. Bon si se avèk rezèv, si an di se moun ki relijye yo. M raple m ke avan menm ke m deplase, manman m di pitit gason m vini, vini m priye pou ou. Menm lè m fin priye wi. Li konn fè m priye, li fè m priye, li di m priye avan w sòti. M priye bagay, sa li di pitit gason m, m konn M konn gentan deplase. Li rele m. Li di m pitit gason m vini m pale w. Li vin pre pou li met men sou tèt mwen, li di, Bondye men pitit mwen an ap ka pran lari a, pwoteje l, pwoteje l men sou kont ou, fè l antre an byen. Benediksyon.
Ya, benediksyon manman an. Pwoteksyon, pwoteksyon.
Sa te fò. Sa te fò, sa te vrèman fò. Jiska mètnan m ap, e kòmsi m ap remoute imaj yo k ap fè l. E kòmsi. Ou moutre, sa moutre ke gen lanmou. Exactement. Nan jès la. Exact, exact. Ou konprann?
Sa moutre te gen anpil lanmou. Yeah, an di ke paran fin priye pou ou, inifòm ou sou ou pwòp, e pou dlo anba kou, se mak la, e chichi sou ou, se pa yon moun ki ka bare ou. Pa yon moun ki ka bare ou. Pa yon moun ki ka bare ou. Pa yon moun ki ka bare ou. Bon, anfèt, m gen yon presizyon ke m vle pote pou yon pakèt moun k ap gade la. Ou konnen de no jou, anpil lekòl kounye a, pou timoun yo aksede avèk ansent skolè yo, gen yon bagay ki rele abònman kounye a. Se swa ke timoun nan pran machin oubyen l pran moto men, èske w te konn pran abònman? M pa t konn pran abònman paske lekòl la li te vrèman pre lakay mwen. M pa p di like pre pre pre pre a yon distans tankou yon 5 minit de oubyen yon 10 minit.

Non, pou epòk la li pa t vrèman penib. Sensèman m pa.
Nonb timoun k ap mache 20 minit a pye kounye a nan moman sa, li pa anpil. Paske gen k ap di yo pito pran moto, gen k ap pran machin, ou konprann. E sepandan, 20 minit lan pa anyen non. Paske mwen raple m papa m ap di m, nan epòk li te konn pral lekòl. Ale vini konn pran l prèske inèdtan edmi ap mache. Sa se istwa papa m. Se pa istwa papa w, se istwa se yo tout yon jenerasyon. Se prèske tout paran w ki te gen menm istwa. Egzakteman. Gen de fason paran w ap esplike w kòman yo te konn al lekòl. Se pa gè 14.
Ya, papa m tou te konn ban m istwa l pou l te konn ale lekòl. Sa l te konn fè, pakou ke l te konn fè. An reyalite se paske tout paran yo lè n ap byen reflechi. Paske se toujou, toujou gen anpil difikilte avan ke yo jwenn lekòl. Ya, egzakteman. A lepòk, lekòl te yon liks. Se kòm si, an nou di nan yon sektè oubyen yon zòn kounye a kapab gen plizyè etablisman skolè. Ki pa t leka a lepòk paran nou. Lekòl a lepòk se plizoumwen yon liks ke l te ye. Ou konprann?
Se swa ke son lekòl nasyonal, yon, èske l te gen tan lise a lepòk? M pa kwè non. Paske pa m pa t janm konn di m lise. Mwen pa t konn di m sa tou non an reyalite. Egzakteman. M kwè se swa l te yon lekòl nasyonal oubyen l te yon lekòl prive oubyen l te yon lekòl frè. Bon wi.
Se sa. Wi wi wi wi. Men ki pa t vrèman. Anpil. Ok. Se swa ke ou jwenn yon lekòl a 2 kilomèt, apre sa ou jwenn yon lòt a 2 kilomèt ankò, donk sa te vin fè ke mach la li te konn vrèman long. Anfèt se pa yon fason pou denigre paran yo, nou te vle pote presizyon sa, se jis pou nou montre ke sikonstans epòk la te mande ke pou yo te fè tout sakrifis sa. Men ki diferan avèk ka pa nou, Ojodwi, kounye a ou vire la, a kèlke mèt ou jwenn yon lekòl, a kèlke mèt ankò ou jwenn lekòl pou n pa di santimèt. Ya, lekòl vin kale tankou djondjon. Ya. Lekòl vin kale tankou djondjon. Men son verite.
Wè, wè, son verite. Son verite. Son verite. Son verite ke li. Ok. Ya. Bon, mwen retounen sou kapab nan. Ok. Lekòl la, pa rapò avèk lakay mwen, li pa vrèman yon long distans. Ok.

Epi tou nou pa al lekòl. Kapab pran nou yon 20, 25 minit paske si, si ke nou gen ase de tan nan men nou, nou pa oblije mache rapid paske nou pap an reta an reyalite. Ou konprann? Pandan w manyen kesyon reta la, nan epòk sa li te vrèman difisil pou yon timoun an reta an lekòl amwen ke paran w vrèman neglijan. Ou konprann? Paske paran an l ap asire l pou li vann yon bèl imaj de li, ok, kòmkwa yon paran k ap mennen yon pitit lekòl an reta se yon paran ki manke responsabilite. Ki manke sans responsabilite. Bon, Son paran ki neglijan. Menm lè ke ou lwen, wap fè yon efò kanmenm, ou deplase a lè pou ou rive a lè lekòl la. M panse ke nan klas debi primè, lap difisil pou yon elèv rive an reta. Bon, m di menm nan fen primè tou. Men sepandan, nan segondè ki vreman diferan, men n ap kite sa a. Ah, segondè, segondè ou, ou pa, ou pa fè.
Bon, nou pap antisipe. Ou pap antisipe?
Nou pap antisipe sou sijè. Ok, pa pwoblèm. Ann fin manyen primè la, apre sa n a. Bon, son lòt epizòd li pral oblije pou segondè la. Egzakteman. Anfèt, segondè la coming soon. Coming soon ok Yeah an di nan primè Bon basically papa ou An di swa se papa ou oubyen manman ou Li mennen w lekòl la And ou rive lekòl la Depi ou rive lekòl la Just antre avèk ou Epi tou bon Se orevwa Pase yon bon jounen Epi tou A la benediksyon Bondye Se yon moun ki relijye Se paran se paran te toujou ap di m sa Apre sa depi ou rive sou lakou lekòl la Bon ti moun ki te gen nan kay la. Exact. Pa gen bagay sa ankò.
Exact. Kaye nan lakou.
Dezòd, dezòd. Dezòd. Mwen menm li vrèman difisil pou yon ti moun. An fèt gen, gen ki te konn rete trè kalm, trè sonb, men li te vrèman difisil pou yon ti moun nan primè, premyè ane, dezyèm ane, twazyèm ane. Ki tip de, ki tip de ti moun ou te ye? M te dezòd anpil.
Ok. M te dezòd nan yon tèl pwen ke papa m te konn oubyen manman m te konn toujou. Gon dyalòg an patikilye wi konn ap fè avèk swa direktris lekòl la oubyen madam ki responsab klas mwen an. Mwen ka mwen raple m nan majorite klas primè m yo se enstititris ke m te gen. Tout lan senkyèm ane se madam madam Wana ki te madam Wana ki te ansenyant mwen. Lè m rive nan sizyèm ane m raple m ke m te vin gen mesye Larocque. E Jean Claude Laroque. Ou sonje, ou sonje tout. M sonje non. Sonje tout wi. Mwen m sonje pa m yo. Ki te yon pwofesè ki te vrèman enteresan. Misye te, misye te fè tout sa l konnen pou l te bay elèv li yo yon bòn edikasyon. Ok. E Capo la, kijan l te? Bon, m sonje nan primè, wi toutafè, se te, se te madam mwen te genyen.

Ah bon e pa pase di. E pa pase m di 8, 9, ou oblije konn fè l tou. Non, ban m di w. Èske w gen prèv?
Ah chanpyon.
M raple m youn nan epòk m te plis fyète papa m, se te nan primè. Aprè sa nan segondè ou? Anfèt. E pa gen anfèt. Ou pa bezwen ri la.
Ok. Tande, ou pa kite m fini. Fèm kite m pale. Avanse. Non, pa entewonp mwen. Non, non, fè pri w lan. Avanse.
Ok. Avanse.
Ou gate san ou.
Deranje. Fè pri w. Fè pri w.
Avanse. Ok.
Tout nan klas sa, m raple m ke m te fyète papa m. Te gon bagay yo te rele remise de carnet. M raple m ke nan remise de carnet, papa m te konn toujou gon fyète lè l ap akonpanye m pou n al pran kanè. Ya, se te fyète paran l, se vre. Epi, yo site non tout timoun. E kòmsi m absan oubyen m pa nan lis, Epi lè yo vin resisite non m, yo di ke m se premye elèv. Ooh, bon bagay, felisitasyon. Sa se te fyète papa.
Bon, felisitasyon menm si m pa gen ka pwouve sa. Antouka, bon Dieu,
ou panse ke m pral bay moun sa yo ki vreman chè pou mwen kap gade video sa ou panse mwen pral ba ou manti. Bon m pa di sa jiske si. M di ou pa gen anyen ki ka pwouve l. Non jan wap pale a wap vin fè yo kwè nan sa ou di a. M pa konnen.
M vle di ou pa gen anyen ki ka pwouve l nap jis ale avèk sa ou di a. Non wap jis aksepte.
Non non wap jis aksepte sa m di a. M aksepte l ann ale. Ok.
M retire mo a.
Ok ann kontinye. E te gon bagay tou nan remise de carnet yo te konn mete etwal. M pa konnen si w te viv bagay sa. Oh brother, m te toujou gen bèl etwal nan kanè m. Vwala. Ki koulè etwal pa w la te konn gen? M te konn gen jòn, wouj, vè. Tout koulè nèt. Tout koulè nèt. Vwala, vwala. Koulè nèt. An retounen, kote ke paran w fin depoze w lekòl, epi tou ou antre sou lakou an. Ya. Se kijan eksperyans sa te konn ye pou ou menm lè w antre sou lakou an? Timoun ki kite lakay la,
Se pa li ki rete sou lakou a. Se sa m di w, se eksperyans tout timoun.
Vwala. Yo di m, pa fè dezòd non. E wi mama! Wi papa!
An te gen yon boul pa ekselans. Lò te timoun, paske an reyalite, an di direktè oubyen swa e madam oubyen mesye, paske ou nan primè, gen de boul yo pa kite w jwe avè l. Egzakteman.
Gen de timoun ki te konn vin lekòl la avèk yon ti boul nan valiz li. Se swa paran l te achte l pou li, Te gen yon ti boul, yon ti boul, li te gen plizyè koulè, te gen yon ti ble, ti wouj, te gen ti etwal sou li, men te yon ti boul plastik li te ye. Ok.
Ou ka tou ba l van. Ou ka tou ba l van. Ok.
Egzakteman.
Li te fèt an, an silikòn yon bagay konsa. Egzakteman. Ok, m sonje ti boul sa. Ti boul, whatever, ti boul sa. Li te gen yon vav ou ka retire vav la. Egzakteman. Ok, w ap pale, w ap pale.

Gon bagay ke lè w te timoun, te konn fè, gon bagay bòdè, gon bagay ki rele fòmasyon dekip. Lè w fenk antre nan lekòl la, fò chak nèg fòme ekip li. E si se nèg la ki vini a balon li, se li menm ki ap pran. Nèg sa son soufri. Bòdè, se nèg k ap pran ki, ki pi konn jwe a, li sipoze nan ekip li. Nèg ki pi konn fè gadyen an, se li nan ekip, paske li pa p pèdi, boul li pou li. E sil wè lap pèdi brother li pran boul la.
Paske wi. E nèg sa son chouchou li te ye. Oh chouchou. Nèg sa son respè. Pou boul la wi. Pafwa lè nèg la gen boul la li toujou gon bon patnè l. Tankou li bay aksè avèk boul la. Bon nèg sa li menm. Egzat egzat. Nèg sa pi frekan toujou. Pa egzanp si nèg la an pa egzanp si mèt boul la swa lap fon lòt bagay swa lap manje. Bndye a potem boul la e bon patnè l. Li pran boul la. Mkitel nan mwen wi.

Oh ekip exactement ou pa kap jwe football pa gen ekip dè si pa gen ekip dè ou pap jwe football. E te gon bagay match la te konn sou 5 lè gen ekip dè yo fèl sou 3 kòman te konn bagay sa. Ya m sonje bagay sa gon bagay ankò like sa pral depann de lajè teren an nèg la kap kouri timoun epi l di w men sant.
Ki sant serye? Ki sant serye on ti boulay ka fè? Ti kout tèt. Men sant.
Kout tèt. Serye mesye. Men, ou te timoun nan epòk sa. Pou ou se te yon jwa. Exactement. Se te yon bonè pou l te ye. Exact.
Ou te santi l vreman. Ou te santi l. Men pandan ou vin rive la, pou kounya wap gad bagay sa an aryè, wap wè ke li te parèt anpe stupid men ki pat stupid vre. Nan epòk la. Paske nan epòk la, chanpyon, m pap bon manti.
Li te fè sans. Anpil sans. Li te fè sans.
Anpil sans.
E gwo bagay ankò, an di ke pandan wap jwe, Ap jwe football konsa and then. Men gon bagay fò nou mansyone, sa se avan moute drapo. Moute drapo. Sa se lè w rive sou lakou lekòl la, w rive a lè. Konbyen tan w genyen konsa?
10 a 15 minit. Ekzakteman. Ou pa pran pil. Tout bagay sa w ap regle nan ti tan kout sa. Nan ti tan kout sa. Gen ekip dèyè, gen di mesye men m fèk, gon ti bagay se lè timoun nan fèk rive, mesye m fèk rive, fòk m ap jwe. Ou te konn bagay sa tou? Ekzakteman.
Gen inifòm k ap sal tou, fò nou mansyone sa. Ekzakteman, ekzat. Gen timoun k ap swe. E kisa k konn gen ankò? Gen soulye kap blanch.
Pandan Ann di, pa mande, pandan wap jwe foubòl sa konsa, epi tou se lè sa yo pral sone klòch la. Wap pèdi. Ekip advès ap mennen sou ou. Egzakteman. Epi tou Ann di, Ann di ke match la ta sere pa egzanp. Ann di, Ann pran egzanp ke match la ta sere. ta 2 a 1, bon 3 a 2, pa egzanp. E se lè sa ki w ap pral fè yon atak pou al fè yon gòl. E pou tande son klòch sa. Yo tou kraze kan.
Bonè men m pa nan kan non. Ou pale anpil, sa e nan ou menm. Li gen kraze paske li gen rezon. Yo sone vreman. Yo sone. Yo sone.
Bonè menm si boul sa ta rantre anndan kan, bonè mwen pat nan kan. M pa konnen. Ta tiye w tou bonè. Atsyon tou! Bon nou pa bezwen konnen si ke moun an te antre anndan kan, si li pa te antre, se bagay ki enterese w. Sa e biznis pa w.
Brother, match fini, mwen pa t nan kan. Yo sone.
Ay, bèl eksperyans menn. Bèl eksperyans.
Mwen m raple m ke m te vin kite jwe foutbòl le maten, lè m al anfèt sou lakou lekòl la. Se apa, se aprè yon warning ke m te fin pran nan men papa m. Ok. Paske. Èske w te ekspekte l vre? Warning nan? Yeah.

E li sipoze gen tout Messi, Ronaldinho, Ramos, Pepe tout sipoze nan ekip li. Paske fòl gen boul pou mwen. Exactement.
Pandan w pale de nèg sa yo, m pa konnen si ke ou te konn kaye ki gen moun sa w sot site la yo. Ronaldinho.
Kès tap mennen lan epòk la? M kwè se nèg Brezil la, ti nèg ki renmen fè ti tonton an lan Brezil la. Konn li ankò? Ronaldinho? Non. On lòt jèn ti an fèt li pa jèn non, Neymar. Chè nou nan primè nou pa ka pale de Neymar. Ah e pa manti. Bon epòk la.
Ronaldinho. Ronaldinho se Ronaldinho kaka mezanmi nou konn jwè a. Kaka nimewo 10 nan Brezil. Egzakteman padone l se pa. E pa mwen menm. An vwala se mo a ki se non moun nan ki sonnen konsa. Egzakteman. Kaka, Robinho,

Primè monchè, pat ko gen mesi. An just rete sou rikel mete vès. Sa e nou jis an konnen. Exactement. An fèt ou pa ka gen kay ou pa gen nou nèk. Zidane tou. Te gen zidane. Bon, si ke ou gon kay ki pa gen jò sou li, ou pa gen kay. A ki lè lekòl ou te kon kòmanse?
Bon, monte di drapo te kon fèt a 7 è 45 pou espas 8 è.

Ok e ou fòme ran pou ke devosyon kòmanse se priye nou pral chante nou pral priye avan ke nou antre anndan klas la e aprè sa lè yo kòmanse an di lè ke li fè 8 è ou oblije sòti sa w sòti ou kapab rete anndan etablisman tou pou ke nou moute drapo. Nan moute drapo gen yon priyè epi gen yon chan. ki se la crème de la crème, ki se goat tout chante, m panse ke e pa sèlman nan lekòl, nan kèlkeswa enstitisyon, kèlkeswa moun kap kòmanse yon reyinyon, yon rankont whatever, ki vle kòmanse l pa lapriyè, gen yon chan, chan sa pa gen pou li, sa se li k toujou pran premye ran. Dye tou pwisan. Dye tou pwisan, ou fini. Dye tou pwisan, kan mon cœur considère.
Ya ya ya se vre se vre. Ou gen dwa pa konn leson w men chan sa ou paka pa konnen l. Ya sa se vre.
Paske a fòs ke wap repete l pandan ane a li vin devlope yon sa yo rele yon memwa miskilè lakay ou. E kòmsi ou vin konnen l san ke ou pa menm konn sa wap di a. Exactly. Gen Dieu tout puissant, apre sa nan kesyon sòm, kesyon pasaj biblik. Ya gen som 23. Gen som 23 epi gen le notre père ki se priyè la. Sa yo L ap difisil pou yon jèn ekolye ayisyen pou l pa konnen twa bagay sa yo nou sot di la, se Sòm 23, Le Nontre Pè a, epi Dye Toupisan. L ap vrèman difisil pou w pa konnen l. Menm lè ou pa di l byen, menm lè ou pa konn sa w ap di a, men kanmenm, w ap konnen l anyway. Apre devosyon fini, kounye a tout moun rejwenn saldeklas yo, e otomatikman w antre, se ki sa ke l ye?

E Dieu aime les enfants sages?
Ooh sa te good Damn Bro la belle époque La belle époque Ya la vieille époque e la belle époque Ya E Bagay sa yo kite de souveni ki Ki grave a jamè Ou pap janm bliye yo Menm lè ou ta bliye tout bagay men m panse ke Souvni sa yo pap ka efase yo. Yo jis mete vandredi pa egzanp, lendi 12 me 2013, sa pral depan, 2010. Non, an bay chema tablo a. Ok, an bay chema.
Chema tablo a.
An fèt, a lepòk se tablo avèk krè a. Wi, an di ba la jantay, se pa kounya, se marker, epi. Non, se tablo avèk, ki koulè tablo yo pral mwen? Pam nan, ou tablo vè.
Anfèt te gen lekòl ki te gen tablo nwa. Wi. Sa yo te rele blackboard la.
Men pa m nan se te. Vè. Vè. Tablo vè. Epi te gen yon kreyò ki te rele Robè.
Ou bliye, ou pa konn konn la kreyò sa. Oh mon Dieu, m pa m pa pase. Robè kolò.
Robè kolò. Ou fè m pa konn m te wè Robè kolò. Non, non, kreyò la se kreyon koulè yo. E pa kreyon, kreyò. Non, non, non, non, non, m di w, non, non, sa ki vin nan lide m nan se ke se kreyò la. Men kreyò la, Sorry, m fè referans avèk e avèk um
Kreyon koulè a. Exactement, kreyon koulè yo. Paske mark um, pou kreyon koulè yo se Crayola. Yo ya ya mwen mwen mwen sa wap di a. Men ya pou lakre a se vre se se se Robert ya Robert Color. A wap wè jounen jodi a, ti moun se marker, se tout tablo sofistike.
Non. En fait. Robert, koman? Robert Color. Robert Color.
En fait se te primè la. Primè la se te konsa ke li te ye. An n bay chema tablo a. Ya, an n ale. Se panse, premyèman se panse du jou. Panse du jou.
E dezyèmman. Non, non, non, se.
Avan, se dat. Se dat. Dat la jis. Dat. Egzakteman.
Anlè, dat la anlè. E. E pi panse du jou lan li an. An n dekòtike dat la, an n dekòtike dat la. Ok, an n se se.
Lendi 25.
Mars 2007.
Epitou anba dat la se. La pensée du jour.
Ki te antre gimè. Antre gimè, egzat.
M pa konn si ke yo te konn fè yon. Sa nan, an di nan etablisman skolè pa w la. Ki sa l te? Pa egzanp, lè w fin antre nan klas, epitou yo fè w kanpe, yo fin fè, an di apèl, epitou yo di, Li sa ki sou tablo a. An di, Lendi 10 mas 2007. Exact. Mwen pa ka pa gen. Epitou ki sa ki pase sou jou lan? Dye. Yo.
Ya la vye epok. Ooh bro.
Epi mwen pa, um, um. Gon bagay ke nou pa mansyone. A goch, a dwat tablo a nan kwen, gen sa ou rele efektif elèv, prezans, nonb, absans, kantite fi, kantite gason, ki te gen, epi pou apèl fèt. Ya, ya, ya, ya, ya, msou je vay sa. Apre apèl, yo antre, egzakteman, nan kou. lekòl la. Bon, gen de pwofesè, tou depandaman de, an di, si se, si se lendi, bon, an reyalite, ya, si se, si se lendi, an reyalite yo pap tou kòmanse avèk, an di, resitasyon. Gen de pwofesè, bon lè, yo fin fè w resite, yo fin fè apèl, bon lè se, resitasyon. Non, nòmalman resitasyon konn toujou fèt apre rekreyasyon. Apre rekreyasyon. Se konsa l te ye nan ka pa m nan. Gen, gen, gen, gen, bon, pou mwen, gen resitasyon te konn fèt alantre. Te bon antre seri staj.
Gen pwofesè ki te strict anpil. Ya trè strict. M sonje ke nan liv ke m te konn pote, te gen Mieux parler, te gen A la rencontre de la grammaire. Te gen Éveil.
A te gen Éveil, te gen Pour lire avec plaisir. Civisme.
Civisme, te gen M'ap li ak kè kontan. Exactement.
Apre sa te gen Géographie d'Haïti. Exactement.
Apre sa ki sa ankò?

An di rantre tankou rantre lekòl, te gon lis ke yo tou bay. An di lè ke lè a ba w kanè, an di pa egzanp an di ou ta nan premye ane, ok ou pral nan dezyèm ane, pandan ke yo ap ba w kanè, yo tou atache lis liv ke ou pral bal ou pral bezwen nan dezyèm ane. Tou gen lis la. Lis liv la avèk bilten an yo tou fon sòl tankou pou paran k ap kite timoun yo nan lekòl la pou yo ka konnen a kwa s'attendre e
Te gwo bagay tou, ou kapab fè inifòm ou andè lekòl, andè lekòl la. Monchè, men sa yo te nan kad biznis.
Anfèt, nòmalman paran yo te konn fè inifòm yo avèk bòs tay respektif yo. Men, gen anpil lekòl ki te twouve ke yo pa ka, anfèt, ou konn bagay la se e biznis li ye. Yo vin twouve ke yo pa ka kite mwayen sa pase la, yo gen pwòp atelye pa yo ki. k ap travay pou yo, yo ba w egzijans pou w achte inifòm nan nan lekòl la.
Sepandan, pafwa w konn achte yon inifòm li pa fit timoun nan, li pa fè size timoun nan.
Non, mwen m pa t janm fè inifòm mwen nan lekòl la. Non, lè m pale de inifòm se te. Bonjan. Bonjan. Bonjan. Depi sou non w wè son non k ap kite inifòm fon pakèt tan ou poko bay li. Èske l te konsa?
Gouyèlè te konn bwè jan. Se konsa. Se konsa. Monchè se pa paske m te konn bwè jan non. M konnen anpil nan bòs tayò yo, yo pa janm gen mo. Yo pa janm respekte dèle ke yo bay kliyan yo. E pa tout men majorite ladan. Ya, ya wap jwenn sa. Mwen te konn, m viktim de yo. M konn pa m viktim de yo. Bon, e tou, pa se tout moun viktim. Ou konprann? Bòs tayò, mezanmi si gon bòs tayò kap gade emisyon sa, I'm sorry. Nou oblije di bagay la jan l ye. Ok? Bon sa se vre.
Paske dèfwa lè lekòl la pral, an di, lè jou lekòl la prèske rive. E se e an di 2 ou byen yon semèn avan, ou byen pa fè tè chò, pa fè tè uniform, e tou bòs a di, mbo fi nou. Lekòl demare, m fè nenpòt 3 jou prale san uniform. Serye? O o.
Non, non, sa, sa. On bòs ta wè kap banm dezòd konsa. Bòs sa te bay dezòd pou li.
M prale an sivil wi frèm, tout timoun avèk uniform byen clean, byen pwòp. M te konn wè e kole te konn vini avèk an sivil. Mwen pa janm vin nan sivil pa m. Pa m te toujou make sure ke 3 semèn davans ke yo gentan kontakte andita yo la, oubyen jan yo di la bòs la, pou ke yo gentan remèt nou inifòm. Monchè, fwani. Men te gon jan papa, gon jan inifòm nan, men lajè l sou. Ou pa ka di pa. Mwen ta lontan gou, ou pa ka di pa. Alepòk, A lepòk se te bout pantalon, potko gen pantalon long. Mwen m raple m nan primè an se te bout pantalon ke l te. Non non lè ke m te vin nan dezyèm, twazyèm ane m kwè m te nan nan nan. M raple m pote pantalon long se nan senkyèm, sizyèm ane.
Tout katriyèm ane se bout pantalon. Anfèt m panse ke yn fwa ke w kòmanse ap grandi, ou kòmanse antre nan jènjan, ou vin twouve ke pantalon long lan li fè timoun e ke ou vle montre ke ou mature, ou vle vann yon imaj ki pi mature, ou di ke se pantalon long w ap pote. Anfèt se konsa ke l te. M panse ke si n ta gen bagay pou nou ta pran pale nan podcast sa tap pran paket tan. But kom ke nou te jis pran pati primer la. Exactement. En fèt nan fò konnen ke pati ke nou sot detaye jodi a, se pati ki gen rapò avèk klas primer yo. Byen ke nou pa di tout bagay, gen anpil detay ke nou sote jis pou n ka fè sa kout. Men next podcast se Pati segondè a.
Segondè. Epi Èske w ap tann, èske w ap tann segondè la? Lan segondè la gen yon pakèt bagay ki pral di. Nou pa vle spoile l paske nou konnen ke se nan segondè ke nèg pral kòmanse frechè, nèg pral kòmanse mennaj. Si gon dènye bagay w ap di se kisa ke l t ap ye? Bon, si m gon dènye bagay ke m t ap di, bon, e Chilkas li ye. N ap tann dezyèm pati lan, pati segondè la. Chilkas.
Chilkas.